Eske nou wè byen? Tapote chak moun 10 pataj. Humm humm humm humm mama mama fout. Depi w kanpe pou bay verite nèg ayiti kont ou mèsi pou kado yo. Eske nou tandem alez. Depi w kanpe pou bay verite neg ayiti prè pou tire w. Mwen menm map di nou sa, batay sa w wè k gen la a, li pa ti kokorat yo, batay sa l pa gang yo, batay sa l pa izo, batay sa l pa lanmò san jou, batay sa se batay Lèzetazini, Lafrans, Le Canada, Langletè, La Repiblik Dominikèn, 5 peyi, 5 peyi. Ou ka goumen a 5 peyi, Ayiti. Eske ou ka goumen a 5 peyi? Ou pa tande Donald Trump kanpe, Donald Trump, Donald Trump kanpe epi Donald Trump fè yon deklarasyon. Aprè Donald Trump li kanpe usaid. Donald Trump li di loni poze sou bay Ayiti kòb la mwen nan kesyon bagay misyon miltinasyonal ou an. Tande wi. Poze nan kesyon bay fòs Ayiti lajan. Luis Abinader fon kout fil nan telefòn li rele prezidan Kenyan. Baz sak gen la nèg yo kanpe wi. Ou konn sa wap fè? Nap antre salvadoryen byen rapid. Nap fon presyon ap sikolojik sou moun yo pou yo ka wè kin pral nou pral goumen. Epi finalman, kou misye fin pale kòm sa, ebyen nèg yo vrèman deside vre. Finalman ou wè sa prezidan Kenyan an fè? Prezidan Kenyan an di Donald Trump te mèt pa peye! Kòm yo menm ayiti se peyi yo liye se ga nou tenten nou pran nan peyi sa kòm ayiti se peyi yo liye yap bay sèvis tout otan yo kapab An daprè nou menm nou panse nèg militè ap ateri atè a la san yo pa peye yo? Luis Abinader, Bidjo. Boujwa yo. Se nèg sa yo ki fè tout sa k depann de yo pou wè sa la a. 477 moun, chak moun 10 patay, tapote. Nou w la nap dim si m pap ka pran nou, nou pa tapote. Koman w fè parèt nan yon live ou pap tapote ou di si yo ka pran w. Sa yon. Se yon kesyon de militè! Epi w wè IVD nan tèt yo. An e moun izo yo ye, wa kaka, egare. Kale je w! Kale je w! Kale jew mwen diw. Ou wè nèg yo akayè. Apresa ou tande yon group nèg. Yale tande wi. Nèg yo ale kabarè. Epi ou wè nèg yo sou devan komisarya kabarè. Epi nou menm ayisyen nap fè tenten. Oh nèg yo tonbe. Yo anpil nèg mouri. Yo touye nèg nan dlo nan mè. Nèg yo tonbe nan lanmè. Menm yo menm kap pataje pawòl yo ankò. Menm yo menm kap fè sa. Menm yo menm kap di nou gen 10 nèg mouri nan lanmè, gen 15 nèg mouri nan lanmè, nou antrave. Ou pat wè nèg yo? Ou te wè nèg yo? Ou wè jan nèg yo poste yo? Nèg yo banm postè militè ameriken. Nèg yo banm postè Nèg yo banm postè militè ameriken. Nèg yo banm postè militè jamayiken. Yo anba kagoul, ou pap wè koulè yo. Nèg yo fouye gan nan men yo. Gen blan la nan batay lan. Gen blan la kap tire avè nou. Kote nèg yo pase yo antre akayè ou pap konn sa ou pap konn sa nèg yo moute nan machin prive yo wè dè nèg an sivil manti gen dè dyak tande gen dè nèg la papa mesye jomoken pa nan rans avèw non jamayiken pa nan rans avèw. Yo mete lanmò san jou fè kouvèti yo mete izo fè kouvèti izo ka gen lame sa mwen la lame sa pou gen pou ta peye nèg nan lame sa nan militè sa fò ta depanse prèske 100 milyòn dola. 100 milyon dola ameriken pou ta depanse pou lame sa a. Depi nèg yo antre yon kote ou wè nèg yo anlan. Gen nèg ka chèn bal nan koul. M50 nan men. Eyy M60. Zam kap tire 530 bal pa minit. A la segond. Popopopopopopow. Epi ou wè nèg an e izo kap batay. Uhmm e ti gang lan egare. Egare. Mwen menm mwen di nou sitirasyon ayiti tonbe an se akoz de konesans ayisyen lan. Nou pran pòz gen lespri nou. Nou gen poutan batay kap fèt nan la nou pa. Jan ayisyen gen lespri. Pwoblèm ki genyen la nou vin pèdi konesans de sa kap fèt lan. Yo twomatize nou, yal tiye yon bebe, pandan yo tiye bebe an, epoutan yap ravaje Dèlma 30. Pandan yo tiye bebe an anlè Ankeskèf, yap ravaje Kafoufèy. Pandan yo tiye, sa vle di ou wè nèg yo gon sèvis entelijans kap travay menn. Sa paka ti mesye ak zam yo mesye. Li paka yo, ou wè bann ti kokorat parèt, yap fè videyo, oh men nou, men nou, manti. Oh nou boule cha, nou pran cha, nou boule cha, mantò. An fèt kokorat ou konn goumen ou pral pran cha lapolis ou pral boule, ou pran cha nan men kenyan ou pral boule, vouzan. Verite an yo pap ba nou l, menm la pou m ba nou verite an mwen menm. Ap vin dim nou pran cha nan men nèg. Nan men ki nèg nou pran cha a? Kote nou pase nou jwenn cha, nou pran cha sa a? Ou wè yo, ou konn gon pakèt ti kokorat san, san, san sèvèl. Epi yo la, y'ap fè videyo. Epi gwo kòmandan yo menm yo dèyè, gwo kòmandan yo. Nèg a zam yo, nèg a dwon yo, nèg k'ap kontwole dwon yo, nèg ki nan bagay la, li nan bagay telefòn iPhone 15 li, iPhone 16 li epi l'ap kontwole dwon, l'ap kontwole tout sa k' pral pase nan baz lan. Ou pap wè nèg sa frèm. Vidéo pou wè nèg sa. Nou menm menm kòm ayisyen nap plenyen oh mesye gen ti kokorat paka pran cha nan men lapolis a ki taktik kote yo pran yo konn goumen kisa yo fè kont kibò yo tal antrene.

Vilaj de Dye nèg yo pran vilaj de Dye vilaj de Dye nou wè an nèg yo fè kouvèti epi yo di w izo map di nou byen nan palè nasyonal on peyi pa gen on dwòn ki ka moute sou tèt li kèlkeswa peyi nan lemond on palè nasyonal on dwòn pa ka moute sou tèt li pa fout bon manti sa ameriken nou kenbe w. Les Etats Unis nou kenbew. Mafia Haiti yo nou kenbew. Pa gen tande drone pa ka moute sou tèt yon palè nan nenpòt peyi dan le mond. Li te mèt on ti peyi. Kote rada palè nasyonal lan kotel. Kot rada a. Kote rada depi drone nan paret kring ping ping ping fe grimi. Epi ou wè izo, daprè ou menm e te izo ki te avèk bay ki tap kontwole. Oh men kokorat yo ui, men kok manti, film kap fèt. Film kap fèt. Tande kelkeswa peyi dan lemond. Ou gen sak rele w penitansye an. Sa vle di gran prizon an drone paka vire sou tèt yo. Kelkeswa peyi dan le mond. Drone paka vire sou tèt palè nasyonal. Palè nasyonal an Ayiti an Izo avèk yon dwonn epi nou menm kòm Ayisyen bann egare jounalis yo pap di nou anyen jounalis yo pi vòlè mwen m di pa gen jounalis Ayiti ankò depi 2005 batay Ayiti an mesye e pa kounya l kòmanse non han an nou menm daprè nou menm e jodi an la nèg gang ap goumen batay Ayiti an pa kòmanse jodi an. Sou René Garcia Préval batay la kòmanse. Avèk Leonel Fernandez, René Garcia Préval di Leonel, men beyi a. Pou Leonel ka demoutre pou l ka antre an Ayiti, pase Leonel prèske chak wikenn l al koupe bouzen Ayiti. Al konyen an ayiti. Padon wi bay swè figi nou. Si gen timoun anba live lan. E vye kreyol lan t pa bon e konsa yo moutrem li. Ebyen Lè Rene Gracia Preval bay Leonel Fernandez peyi an, Rene Gracia Preval antre an Repiblik Dominikèn li fè yon chato. Gwo kay! Nou salye w siltan. Gwo kay! Gwo kay! Gwo bagay! Ou konn sa k pi rèd? Nou sonje te gen bis Obama Ayiti. Nou sonje te gen Sèvis Plis Ayiti. Kote yo? Gon konpayi. ki rele Rene Gasya Preval paske tout bagay kap fèt se Ayiti yo pa nan rele Sendomeng se Ayiti k chita avan la Repiblik Dominikèn palè nasyonal li pat konn pentire gon kote yo kitel san pentire paske se Ayiti k pou baw dwa. Haa papa Yo pran nou nan konplo la Yo pran nou nan konplo la Konplo sa m pa konn sa k ap retire n ladan l non Ebyen finalman Finalman Rene Garcia Preval Gon konpayi k pral antre an Ayiti. Konpayi sa a, se yon konpayi ki rele ONSA, Onsa oubyen Omsa, Òganizasyon Metwopolitèn de Kisasa, m pa konnen. Machin yo long, gen 2 bout, ebyen machin sa yo ta pral antre an Ayiti, timoun ki ta pral lekòl, yo t ap fè l pou prèske etidyan, pou yo peye yon dola, oubyen 2 goud, 2 goud, 2 goud, yon dola omaksimòm, 5 goud ayisyen. Rene Garcia Preval, li voye ni bis Obama yo Sendomeng. Li pran, tande wi, li rete di Leonel Fernandez nou pa gen wout. Lè sa Leonel Fernandez pat gen wout. Leonel Fernandez preske touye moun li fè wout pou l ka pran konpayi a. Gen kote Leonel antre nan kay moun li kraze l. Gro pow pow pow! Li pa ni peye moun dedomajman anyen. Ebyen machin yo antre an Repiblik Dominikèn. Wè batay la te kòmanse depi sou René Garcia Préval. Lèzetazini rele René Garcia Préval ansanm avèk Leonel Fernández yo met yo 2 a chita. Yo di mesye gon il. Men yo bloke live lan.